Hey guys sa kap fèt sou se Junior Saint Hilaire sou aktè Paula reyalizatè Paula sou avan al gad feyton an jodia mwen gen yon bòn nouvèl pou ou bòn nouvèl la kisa l ye sou mwen gen konnen gen anpil nan nou ki pa tèlman renmen gad feyton e gen anpil nan nou ki renmen gade l tou tankou prank challenge vlog etc sou map envite nou al abòne avèk yon chanèl ki se Predy Neza Nezou sou chanèl sa nap jwenn yon pakèt bagay challenge prank etc avèk anpil bagay kap vini tankou feyton kap vini sou chanèl sa so m envite nou al abòne avèl e jan nou wèl make anba ekran la ki se Preebid Leza Nezwa abòne avèl epi envite zanmiw fè sa epi di se Junior k voye w paww.

Elizam te oblije al rete kay yon dam ki se madan Sègo. Se avèk anpil tristès, se avèk anpil touman. Men, kòm yo di, depi tèt pa koupe ou espere mete chapo. Depi gen lavi, gen espwa. Se sèl pwovèb Elizam te mete nan tèt li. Li espere yon jou depi tèt li pa koupe lap mete chapo. Depi lavi toujou la li espere viv li byen.
Bagay sa paka ni fèt nan zòn nan la menm non mesye oh non monchè e bagay malfèktè oh ah m paka kenbe bagay sa pou kòm non bagay sa fòm gaye l nan zòn nan nèt wi mesye oh m pral gaye bagay sa nan zòn nan nèt mwen bagay sa nan oh nan zòn sa bagay sa pral fèt la.

Non pa m se Tèt Kontak. Ou pa konnen m, mwen m pa konnen w. M twouve l biza anpil menn, ou pa konnen m menn ou pa ap rele m menn. Monchè ou pa benyen fè tout palandri sa. M rele w la, se yon bagay enpòtan, trè enpòtan. M wè w ap pase nan zòn nan la, se pou byen w tou dayè m rele w. Monchè, èske w konnen yon dam nan zòn nan yo rele Madan Sèvo avèk tout mari l la k rele Sèvo a?

Kap pozem kesyon yo pa menm rekonèt mwen menn. Monchè ann kite sa. Eske wap reponn mwen oubyen pap reponn mwen? Yo, si wap pale, pale menn. Monchè, ou wè dam sa yo rele madan sè ou a avèk mouche sa yo rele sègo nan zòn nan? Sa yo e de malfèktè. Ou wè si ou gen pitit ou, pa lagel nan men moun sa yo. Paske moun sa yo, se sakrifis yo fè ak mezi pitit moun ki gen nan zòn nan. Kote ou jwenn avèk pil bagay sa ou di a la menm? Kotem jwenn avè yo?
Pa kwèm? Zanmim pale w. Paske moun sa yo se sa yo fè ak pitit moun sèlman. Wè sak fèm rele w la, se pou ka edem gaye nouvèl la nan zòn nan. Gaye nouvèl la nan zòn nan jiskaske nou fè yo mare 2 moun sa yo. Sin fin mare yo, nou jwenn plis bagay de moun sa yo, nap touye yo. Janm wè yo tonè la zanmi pam. Ou genlè konn Sègo, ou konnenl wi. Pase ekspresyon mwen ap bay vizaj ou a la, ta sanble ou konnen l. Se di ou pap di m. E si ou ta rive konn Sèbo, ou konnen l, ou pa di m sa, m ap fè mal. Boko, m ap di w yon bagay.
E poutèt sa ou rele m la? Mwen nan wout mwen m ap pase ou rele m la pou w di m bann vye bagay sa yo menn. Bann vye bagay m di w. E konsa, e konsa, lè w wè n rete bouch nou, bouch nou plen mouch ladan, nou pa ka konn kisa k fè n sa non. Gade kòman m rele misye pou m ap pale misye pou byen l, misye gade misye ap derespekte m. E pou byen nou wi m ap pale nou. Paske lè nou lage pitit nou kay dèyè manman malfèktè ak papa malfèktè sa yo, moun sa yo, Se sakrifis yo fè avè yo. Si wèm nan wout mwen menn. Si wèm nan wout mwen menn kareman menn li relem menn gade sa lap vin dim menn gade sa lap vin dim menn gade fè figi nèg la menn wè wè wè si yo pa konnenm kòm yon sitwayen nan zòn nan la tap pouse yon kalòt wi menn wi tap pouse yon kalòt paske ou pa gen dwa wèm ap pase la pou vin relem pou etènte sa wap vin dim menn gade kòman yon nèg pèmèt non mtap pouse mtap mtap yo zanmi ale zanmi ale mtap jifle w la papa kòm tout moun konnen nan zòn nan kiyès mwen ye mpap fè sa non. Wal rele yon lot moun wal radote bagay sa yo. Gade wèm edem gayel wè sèl sam gad edem map gayel nan zòn nan nèt. Gad tiwo gade figi misye menn. Map gayel bon mdou map gayel nan zòn nan nèt. Gade fè djòl misye menn. Gade kòman nèg pè mèt misye dil tap fout mwen yon souflèt mesye. Sa paka fèm pa pibliye nouvèl la gade map pibliyel tout kote nèt. Bon mpoko di moun sa la menm nenpòt moun kap pase la msipoze dil sa.

Ki sa ap radote mennenm. Pa fè sa monchè kolòn.
Bon m wè ou kap kouri la ou vin antre sou mwen la menm oh. M poko konn sègo non men bon moun ki di m konsa sègo fèk sou pase nan mwen la. Sègo m pa fò konn. M bliye mande moun nan a ki rad li ye. Yo di m sègo fèk pase la nan liy nan la. Bon e nan liy nan m pase la.

Monchè ann kite sa. Eske wap reponn mwen oubyen pap reponn mwen? Yo, si wap pale, pale menn. Monchè, ou wè dam sa yo rele madan sè ou a avèk mouche sa yo rele sègo nan zòn nan? Sa yo e de malfèktè. Ou wè si ou gen pitit ou, pa lage l nan men moun sa yo. Paske moun sa yo, se sakrifis yo fè ak mezi pitit moun ki gen nan zòn nan. Kote w jwenn avèk pil bagay sa w di a la menm? Kote m jwenn avè yo?
Pa kwè m. Zanmi m pale w. Paske moun sa yo, se sa yo fè ak pitit moun sèlman. Ou wè sa k fè m rele w la? Se pou w ka ede m gaye nouvèl la nan zòn nan. Gaye nouvèl la nan zòn nan jiskaske nou fè anba rete m.

M sot nan chanm lan, lè mwen antre malè a, m jwenn Elizàn k ap gade rad avèk Marcus. Pa ban m. Marcus achte rad bay Elizàn. M jete yo wi. Sa vle di ankyete yo, m jete yo. Ale. Li pran m poko jwenn apèl tou non. Sa vle di misye pran kòb. Konnen jwenn kòb sa yo tou. Ou ba l kòb?
Mwen menm. Lè tout travay la nan valiz la pran lajan. Oubyen petèt kòb m konn bali yo tou l sere. M pa konnen. Fè m sezi wi.
Pou Eliza, pou Marcus ap achte rad bay Eliza n. Achte jupe, ti mayo pou Eliza n.
Ben misye gon je pou Eliza n isi a cheri. Kote Eliza n ap, nan fanmi pa n nan? Si l ap achte rad pou li. Ba yo melanje nan menm nan. Ba yo manje menm nan. Apa nou jete l? M jete l mwen menm. Mwen jete l.
Baby, yè swa m fè yon rèv. Kisa cheri?
E tèt mwen klè anpil. Depi m fè yon revelasyon, li toujou reyèl. M santi w ap twonpe m.
Revelasyon? Ki di w sa? Wi yeswa m fè yon rèv m reve m wè wap twonpe m. Kòm yèswa nou te soti nou t al nan ti bak a vayan an, nou te manje nou te bwè, ou t al dòmi, se rèv sa ou t ap fè? An, an pale bay serye ansanm avè w kounya a. Men cheri ou pa ka di m konsa ou fè yon rèv an apre ou di m tèt ou klè men se vant ou k te plen yèswa, yèswa ou te plen manje. Yes, mwen se sa.
Baby, m ta swete sa. E se si, ou konn kiyès m ye trè byen e pa premye fwa ou ansanm avè m. Cheri m konn tout bagay ok. Men men men mwen diw non fok ap moun men non moun diw non pou yon bagay sim te fel lap dim fel. M gen 5 an anm avw. Wi. Depi lè ou pa sou anyen mwen menm ansanm avèw epa kounya ou chwazi ap twonpem e m diw sa deja le jou ke m konnen wap twonpem map tirew map tire ni ou menm ni fanm nan. Cheri m dakò sa w di la sa se opinyon paw mwen men menm ak tèt mwen m pa twonpew dakò.
M ta swete sa. Wè.
M di w bagay. Ou konnen m pa manje anyen fre. M konn sa cheri, si m pat konn sa m pa tap janm posede zèl ou non. M tap fè lòt fi tou. Enben kounya si w gen yon bagay nan tèt ou ki di w m gen lòt fi, manman m mwen tou se pa vre fòk ou ka tande m. Anben pa gen pwoblèm non. M pral chache plis enfòmasyon. E se si m ap jwenn li? Poukisa w oblije wè l lè yon enfòmasyon? M la avè w. E pa avè w mwen ye?

Ou konnen nou mete w la tankou prens, ou pa fè anyen ditou, e nou menm k ap pote ba ou, epi lekòl ou senpleman, pa vre? E nou k ap fè tout bagay. Enben kounye a sa w ap fè? W ap mete kò w deyò kounye a pou w al travay, ou tande? A vin tou ka fè nou pwòp nou kado ou bagay. Gade figi ti gason an. Kounye a vin soumoun nèt wi. Non, m sezi wi.
Menm jan m ap pale avè l la, l ap moute sou mwen wi. Li prè pou l bat mwen wi. An!

Anj gadyen pam yo. Sa ki nan tèt mwen yo. Lwa manman yo. M byen kontan pou sa. Yes lwa manman.
Yeah. Men men menm m sètifye yon bagay. Ok mwen pa gen moun. Soti deyò ap okipe moun kap pale epi vini isi a vin ponpe avè m. Bravo. Ahh e moun m koute kap pale? Wi se moun ou pral koute wi. Paske kote ou vin ap pale a sa la ou pral kòmanse simaye kòb la pou jwenn li. Pou jwenn enfo a.

Non cheri, non.
Ah cheri, poukisa ou oblije rete la avèk yon sèl bagay wap fokis? Poukisa ou pa kite sa? Men m kite sa.
Ebyen wap bat nou nan kay la? Non cheri avanse cheri. Wè afè m te di m pap leve men sou li map. Lap touye m wi lap touye m nan kay la wi. Map fwape misye. Bak ap travay ti pou wap pran lajan pou wap achte bay bay. Ou fèm sezi lè w di m sa wi.

Yèswa, jan m fè love sa, Katis pa fouti ap twonpe m. Oh! E pa premye fwa. Paske m santi jan m te konn ye avè l nan kay la, li pa konsa avè m ditou. L ap twonpe m wi e m ap jwenn sa. Lè ou fè piye moun, tout moun ki nan lari an, pou yo pote prèv la ban mwen, m ap touye l, m ap touye fanm nan. Li konn kiyès li ye trè byen. Li konnen m pa manje anyen fre. Semèn nan p ap pase pou m pa vini. Mwen menm Neïcha, Robens panse l ka ban m pwoblèm, li p ap ban m pwoblèm. Mwen m gen senk an renmen avè l, m jwenn nèg ki gen machin, ki gen tout bagay.

Hey banm di w ti sanpo, m pa konprann ou ditou non, apa pran Marcus achte rad pote ba ou? M pa konnen non matante pandan m chita la Marcus pot rad yo ban mwen wi. Sa w di an?
Ou pa t konnen pou Dezil non? Ou konnen lan vòlè. Konprann ou kounya wi. Wap fè Marcus pran lajan nou pou te ka achte rad ba ou. Mwen menm ma tante Marcus wi pot rad la bon mwen mpa Koman li potel ba ou a hein gade figi ti pa bon an. Wè mou konsa pitit m ta fò la wi. Ti pa bon ti vèmin. Kounya la e chita la pran lajan moun anndan. Lè se pa vòlè ou vòlè ou voye Marcus a dwòg li achte bay ba ou. Tout defo pou ou. Ou vòlèz. Ou pa bon epi ou salop gade figi ti fi a.